Bonswa tout moun, byenvini nan dezyèm nimewo Kimi Show la. Kòm nou konnen deja, emisyon sa li pase chak vandredi a 6 zè sou chanèl YouTube Kimi Show sou Facebook. Kimi Batraville, Si yon moun ta vle sponsorize show a, lap ekri m nan nimewo kap pase anba ekran an, pi li ka ekri m tou sou Instagram Kimi Show. Ok, nou konnen tou, show sa a, li okipe l de sektè enfòmèl la. Sa vle di nou konnen deja ki sa ki nan sektè enfòmèl la. Jodi a, nou nan Lewogàn. Nou nan Deniz Distillery. Nou kapab wè kote m ye a. Se ba ga a. Se pi usine nan. Se sa? Guldiv. Pa sa? Ya. Jodi a nou pral pale avèk yon entrepreneur. Li pral di nou kòman sa ye. Paske nou konnen moun yo konsome alkòl la anpil. Nou pral wè kòman pwosesis la ye pou l rive buvab ok nap pran yon ti kout poz nap tounen.
Mezanmi nou tande nouvèl la Ti mache plis ak Jemaisha Autosale Cargo Shipping vin solisyone pwoblèm nou, sitou pou nou menm ki bezwen voye e fè pèsonèl nou ak machandiz nou nan peyi Dayiti pa avyon oubyen pa bato. Kounye a, tèt chaje nou fini, nou gen ti koli, anvlòp, papye enpòtan, bijou, bwat katon, bal pèpè, sak manje, pyès machin, pyès elektwonik, dwoum, elatriye, se rele yo kounye a nan 954 825 59 62 oubyen nan 305

Zero zero! Woy! Hey! Ouf! Oh oh!
Nou tounen apre poz la, kòm nou te di ou nou pral eksplike ou kòman sa ye, kòman yo fè kleren, ebyen nou konnen. Se a kann yo fè l. Bon, tout bagay ki gen suk, tout bagay ki dous, kafe, kleren. Ok, pa egzanp, mango, tout sa ki gen suk. Ok, nou konnen tou, yo fè l avèk siwo kann nan tou. Men, pwosesis sa yo, yo diferan. Pa egzanp pou kann nan, yo pran l nan jaden an yo moulen l, yo mete li nan yon resipyan, yo mete lòt bagay ladan l. Epi pou a siwo a tou, yo bouyi l pou yo fè l vin siwo a. Yo pran kann nan, yo bouyi l pou yo fè l vin siwo a. Apre sa, pou yo pase nan pwosesis la. Men, se de gou diferan ke yo ye. Nou konnen kisa Leogane reprezante nan afè kleren, depi ou di kleren ou di Leogane ok, yo ka fè la mango, yo ka fè la pòm men jodi a nou pral wè pwosesis yo vrèman, bon mwen menm tou m pa vrèman kont tout bagay. Nou pral resevwa antreprenè lan ki pral di nou plis sou sa. Nou gen sou plato Gimicho yon antreprenè vreman. Li pral pale nou koman li fè kleren an. Li pral ba nou tout processus yo ok. Bonswa mesye koman w ye? Bonswa Kimy, mwen anfòm e ou menm? M anfòm gras a Dye, ou ka di nou kòman w rele silvouplè? Mwen se Johncy Caton,
yon antreprenè ki fè kleren lakay, ki se kleren Leyogan nan. Ok, nan ki, nan ki kote nou ye la egzakteman, kòm si ri oubyen? La nou Leyogan, kafou se dlo, sou plas lò, E ba Mariani, ti rivyè, alò se konsa l rele. E se la nou nan anndan Dennis Distillery.
Ok, poukisa se non sa ou chwazi? Non an se non manman m.
Ok. E tout sa mwen genyen, e m toujou swete mete non manman m devan l. Ok, li pote plis siksè oubyen? Bon, nou p ap di sa non, men se yon moun ke se avè l m prèske pase plis tan m. Ok.
M toujou vle fè sa. Ok se sa m tap mandew eske manmanw ou byen papaw te konn fè kleren ki fè ou chwazi liy sa ou menm. Non manman papam konn te konn vann kleren. Ok. E alò depi tou piti m jwenn yap vann kleren mwen menm tou m te konn ap travay avèk yo e nou travay papam e bò tèt alò sou waf jeremi site solèy kote gran depo yo toujou ap achte vann kleren avèk yo. E pa la suit m vin pran la relèv, m vin ap vann kleren e mwen vin pa chwazi fè izin pa m pou m fè kleren menm. Ok.
Eske se moun bò isi yo ye ou byen se vini ou vini, kòman sa te ye pou ou? Non, mwen pa moun bò isit la, e vini m vini, m achte espas tèren an epi m konstwi. Ok.
Se nan ki ane ou te kòmanse menm? Nou, nou, alò, nou fè isit la an 2011.

Sètadi, sitou, ou konnen, w ap vin nan deyò. W ap sot Pòtoprens, w ap vin nan deyò. Pa gen, ou konnen kòman sistèm peyi a ye. Men sa pa di pou li anpeche w ale objektif ou. M toujou sou di moun sa. Sa ou gen nan tèt ou a, se fè l. Dayò nou se Ayisyen, nou fèt, nou aple pou nou viv sou tout teritwa. Byen si.
Ok. Kounye a, èske. Premye travay ou isi a se se te achte yon kann pou pou fè kleren oubyen achte kòmsi moun nan vann ou yon bagay konsa pou fèl oubyen siwo a?
Non, e premye nan pre nan yon premye tan lè m te fenk vini m te konn achte siwo a pou m fè kleren. M te konn fè yon kleren ki te rele rap blan avèk siwo a lè sa m pa t gen moulen men men se te Bagas la se achte w achte l. E avèk rate siwo ki vin genyen, ou pa ka jwenn siwo a fasil. Gen anpil moulen ki kraze, ki kanpe, vi avèk mank estrikti. Kounye a la, m vin pa ka jwenn siwo a. M di m konvèti li an moulen. Ok. Konbyen kòb ou konn achte, pa egzanp, pil Bagas sa yo m wè deyò a? Tout tipa pil gen bèy ladan l. Non yo gen bèy, gen pil. Koman bèy la ti piti yo. Non sa wè k long nan se bèy la. Ok. E depandaman de gwosè bèy la ou ka peye yon bèy pou 800 pou menm gola. Sa vle di gwosè sa m wè deyò yo ki bèy. Wi pay la wi.
Ok.
E pou siwo a eske se nan zòn nan w achte l ou byen se an pwovens paske m konn wè moun an pwovens yo ap vin isi avèl. Wi e gen moun ki achte an pwovens menm tou moun achte nan isit la. Ok. Gen moun ki achte ki soti an Mibalè ki vin vann Leyogàn siwo. Ouyaa ok se konbyen kòb li te ye a lepòk eske li pat bon pou ou ki fè ou chanje sa. Euh pi gwo pwoblèm lan se te bagas la. Ok.
Paske si w gen siwo a ou pa gen bagas ou pap ka fè l. Ann imajine ou fin fèmante siwo a ou tranpe li epi ou pa gen bagas pou ou bouyi l paske si w pa gen kann ou pa moulen kann lan kòman w ap gen bagas la. Se swa ke w al achte bwa. Ou byen pay bagas la. E afè bwa m pa ladanl pou debwazman m pa nan bwa m prefere itilize pay bagas la kounya sa vin fè ke m di bon se yon sèl bagay m ap kite afè siwo m pap chfe siwo m ap achte yon moulen kounya m ap achte kann nan isit paske wap jwenn kann nan. Ok
lèw te chwazi kòmanse pa kann nan Kòman sa te ye? Èske ou te jis vle achte kannon ou te jwenn li konsa? Èske li fasil pou yon moun vin isi pou di m pral fè yon guldiv, m pral achte kann, m pral mete yon moulen kanpe? Èske li pa t gen ti enkonvenyan?
Gen enkonvenyan, tou ka jan m di sou la, nan tout sa w ap antreprann. Tout sa w vle kòmanse fè w ap toujou jwenn difikilte. Men li osi fasil pou yon moun di konsa bon m ap vin fè yon guldiv. Sofke! Si w pa gen konesans de li, ou konn kòman bagay yo ye. Gen moun k ap bòykote w.
Men, si w gen konesans de li, ou achte espas ou. Avèk espas wap achte a, pase fòk li, se yon espas ki ka pran yon moulen. Pase gen espas wap achte. An di pa egzanp, lè w fin bouyi rap la, ou fin ekstrè alkòl la nan rap la, vidanj la pou w jete la, fòk gen yon kote pou w jete l.
Ou ka di nou kisa k vidanj an, kisa k rap la? Ok, si nou prale depi le kòmansman, lè ou vin avèk kann nan, ou moulen kann nan, depi ou gen yon kantite kann ki nòmal, ki gen, ou ka moulen l, ou moulen l, ou pran dlo kann nan. Dlo kann sa, li gen yon degre de sik, li gen yon to de sik ladan l. Ou gen yon ti aparèy ou ka peze li, pou gade ki kantite sik li gen ladan l. Gen ki konn a 12, gen ki a 10. Ta sanble ou byen renmen ti kleren. Ya, e se kleren lakay ou, pa gen san oken efè segondè. Ok, an tounen nan sijè prensipal nou an. Gen ki a 10, gen ki a 12. Si li a 12, ou wap melanj la yon ti dlo pou desann ni a 6 ou a 5. Pou desann to suik la. Paske si suk la ou kite li a 12 la, li gen entansyon pou l bloke, li ka bloke. Lè w di bloke a, yon aparèy l ap bloke a oubyen? Non, li pa yon aparèy, l ap sispann mache. Li pa bouyi, efè ki fè l ap bouyi. Bouyi a, li gen dwa rete nan, rive nan wout, li kanpe, li bloke, sitou lè gen anpil chalè. Ok, èske pa gen yon lòt bagay nou te ka met ladann pou n fè l bouyi? Non, ou pa bezwen lòt bagay non. Se bon, si dlo kann nan pati pou kont li, se ledven wap met ladan. Si li pa pati pou kont li, wap met ledven. Ok.
Sa vle di, konbyen moun ou genyen kap travay, sa vle di anndan la a e deyò, eske moun lèw achte kann nan nan men yo tou peye yon moun ki pou koupe l pou ou, kòb la tou ladan nan kòb ou bay la? Non, li pa konsa. Anndan la nou gen 10 moun kap travay. Dyak. Deyò nan chan yo, ou achte kann lan nan men mèt kann lan, men ou pral, wap gen lòt travayè ki pou vin travay, ki pou koupe kann lan pou ou, men ki pa travayè moun envidiv la. Se 2 lòt moun ke ou pral, ou pral bay yon djòb. Alò, ou pa anboche yo, men se kòmsi avèk koutim oubyen abitid, kòmsi yo toujou gen kann, wap ba yo koupe. Depi yo fin koupe kann sa, yo di yo patwon ki lòt kann ou genyen, ki kote nou prale. Kounye a ou menm ou toujou ap chèche mete kann la prè pou yo otomatikman fini avèk chan sa, pou yo travèse yon lòt chan. Sa pral depann kantite moun ou gen deyò a, sa pral depann de kantite chan ou genyen. Ok, sa vle di konbyen kòb ou peye yon moun k ap koupe kann pou ou e yon moun k ap travay anndan la? Ok, Yon moun kap travay anndan la nan yon jounen li ka fè 100 dola, lap fè 115 dola. Kòman, eske se pa kòm si kantite kann li moulen an wap peye l? Non, se se jounen an, lè a, kantite lè a. Ah ok, sa vle di si l vin a 8 è la, li konnen 6 è di swa oubyen 4 è? Non, nou kòmanse, tanpre nou menm, nou pa travay Lajounen, lè n di lajounen kòman, tankwè lè n ap travay nou kòmanse travay a onzè diswa pou uitè. A uitè nou kanpe, moun sa gentan fè sa se sankèz dola. Kounya a nevè ankò dimaten nou repran nou rekòmanse, nou kanpe a senkè. Ki fè l vin fè desantrann dola. Men chak sa yo nou ba yo yon pla cho. Ok, sa vle di ou di de gwoup la.

Kòman yo travay menm, kòman ou di yon jou a? Pa egzanp, si moun nan travay 11 è la pou 8 è di maten, li fè yon jounen? Wi. Ok. Apre sa, li gen dwa rekòmanse ankò, li fè yon lòt jounen ankò. Ok. Si li kòmanse a 10 è pou 5 è, li fè yon lòt jounen ankò. Sa w te vin gen 2 jounen. Ok. E pou moun k ap travay nan chan yo, k ap koupe kann nan pou nou an, kòman nou peye yo? E, yo pe, se yo ki peye, peye tèt yo. Kòman?
Depandamman de sa yo fè a.

Yo koupe kann nan, yo mare l, epi pou yo plen l. Chak pak sa yo, yo koupe l 300 dola. Sa vle di.
Si pou jounen an la, li leve bonè, li di l ap koupe 3 pak oubyen l ap koupe 2 pak, oubyen menm lè l te koupe 50 pak tou, w ap peye l kantite pak li touche a, men li koupe a se, w ap se

Kòman nou fè avè l pou l vin kleren an? Ok.
Di se yon bagay ki osi fasil, men w ap suiv tout yon pwosesis. Kisa? Kann lan vin la, li prè pou l moulen, nou moulen l. Lè l fin moulen l, jan m di tout alè a, nou pran dlo kann lan nou peze l pou nou wè ak ki kantite, alò, ak ki wotè to suk la ye ladan l. Depandamman si li a 12 oubyen li a 13, n ap melanj l ak yon ti dlo pou n fè l rive a 7. Men konsa tou, si kann nan soti nan move tèren, nan yon tèren marekajeuz, kann nan gen dwa a 6 tou oubyen a 7, men si l a 6 oubyen a 7 la, ou tou kite l konsa, ou pa p met dlo ladan l ankò.
Men l pa avantaj nou lè sa a? Li pa nan avantaj ou. Oh ok.
Sa vle di, konbyen tan yon kann pran pou l rive nan nivo ke l ka moulen e pou l ba nou ji nou bezwen an a kantite degre suk la, Pou nou ka melanje a pou n jwenn, pou m pa di alkòl. Alkòl la. Pou n jwenn alkòl la. Bon, li pa, li pa gen yon nivo vre. Paske ou ka kite kann nan fè dezan nan tè. Ou ka kite l fè ui mwa. Ou ka kite l fè douz mwa. Ou ka kite l fè di mwa tou. Ok. Men, sa pral depann de nan ki teren l soti. Gen yon kann ki soti nan teren ki gen wòch, ki gen anpil wòch, li pi dous ke yon kann ki soti nan yon teren kote ki gen anpil. Ki plen dlo. Ki plen dlo. Ok. Kounye a la. Se la ou kapab, se la plis defisi ou gen nan fè kleren. Se depandamman de nan ki tèren kann lan soti. Ok, sa vle di nou pa chwazi achte kote ki gen dlo yo? Ou oblije achte tout kote.
Li pa avantaj nou lè sa a? Wap peye l non pri. Oh ok li mwen cher ke sa ki pi dous yo. Wi moun ki gen tèren ki nan wòch yo yo vann kann nan pi chè kounya la lè ou fin moulen kann sa pou nou kontinye pou m ka pou nou pa bliye Fedidya pou m di w kòman kleren an fèt la e lè l fin a 12 jan m te di w la ou mete dlo ladan l pou l vin a 5 epi li pati. Li ap fè 3 jou de fèmantasyon. Lè fin fèmante li vin rap. Kounye a ou pran menm pèz la ankò ou peze li ou wè li a 0 degre. Kounye a lè sa li ka vini nan aparèy sa wap gad dèyè do nou an chodyè sa. Ok sa vle di lè la 0 degre a li pa dous menm li pa gen nou mete ekivalans dlo a si la 6 nou mete yon dlo poul vin a 0 nèt la? Non nou pa mete dlo ankò. Si lèn kite l a 6 la, lap fè 3 jou, ap bouyi pou kont li. Bouyi a eske depi ou met melanjel li bouyi pou kòl? Wi, depi ou mete dlo a ladanl epi sil pa pati nou mete ledven poul bouyi. Depil kòmanse bouyi, kounya lal gen poul mache poul tonbe a 0 degre.
Toutotan pa a 0, Ou pa ka mete l ou pa ka mete l nan chodyè pou bouyi. Ok lè lap bouyi pou kont li a l pa cho ou ka met on on bagay ladann pou mezire kantite li a? Li cho men li pa cho pou l brile w. Oh ok.
Ou ka ou wap met pèz la ou gade l lè w gade pèz la ou wè li a zewo ok kounya ou di ou ka voye l nan aparèy la ki dèyè do nou an ou mete l nan chodyè a ou plen chodyè a epi ou ba l dife pou l pase nan kolòn yo pou l pase nan bak analizè analizè pou l vin pou l refwadi paske Fè kleren an se yon efè de evaporizasyon. Se transfòmasyon de vapè an goutlèt. Sa di ke fòk li gen dlo sou tèt li ki pou rafredi chalè a pou tounen goutlèt pou l pa rèt nan kleren kounye a, an alkòl. An alkòl. Sa vle di tout sa yo la a y ap gen goutlèt ladan yo? Non, ou pa pou jwenn goutlèt la, l ap pase anndan tiyo a. Paske chalè a pase la, Bon si w gade la, Chalbè ap pase moute, li ap pase nan kolonn sa yo, se anndan tiyo l ap pase. Kounye a ba kanalizè sa, li gen yon dlo sou tèt li k ap k ap tonbe konstamman ki pou refwaji l.
Wi.
Li gen yon dlo, li gen yon seri de tiyo anndan l, se anndan l chalè ap pase epi nan bak la kounye a la gen dlo ladan l k ap tonbe konstamman. Ok.
M konn wè dlo kann nan gen yon koulè krèm,

Lè rap rap la nou mete nan nan nan sa a, lè li ekstrè alkòl la ladan l, n ap jete l.
Rap la e se li menm lè n. Ki vin vidanj.
Vidanj lan sa nou fè avè l? Nou jete l.
Oh ok, li pa ka sèvi pou fon lòt bagay? E li te kapab men fòk gen fò te gen lòt aparèy pou wè kisa w ka fè ansanm avèk li. Men sof ke lè nou jete l la si l pase sou yon tèren. oubyen yon moun mande pou jete l sou yon tèren pou li, tèren sa ap vin pi fètil. Ok. Paske li, l ap rejenere tè a li menm. Ok. Sa vle di. Se yon kòm si se yon, e menm jan ak yon sòt de angrè ke l ye. Ok. Men nou te ka vann yo, si se yon angrè, m panse l ap ede, bon, menm si se pa isit la nan Leyogàn, li te ka ede lòt moun k ap plante nan lòt pwovens yo. Wi, lè sa pral mande w, men lè sa te pral mande w yon lòt bagay toujou, fò w ta stoke l yon kote pou l rafredi.

M wè l tap bon si moun ta komanse achte l. Paske gen kote yo bezwen l. Fò ta gen demand pou li. Gen moun ki pa konn sa. Ok.
E si w wè kote vidanj sa pase nan yon jaden. Nan mitan kann nan. Kann kote vidanj lan pase wap wè l toujou pi bèl. Oh ok l byen grandi sa vle di gen bon angrè anba l.
Wi wala. Ok kounya pale nou de lèl fin pase la lèl rive lèl fin pase nan tuyo sa yo ki kote lale eske li buvab la. Non, li pa buvab, e nou al stoke li nan lòt resipyan, kounya la pou nou lèn fin chofe nèt, lèn fin pran tout alkòl nou te nou te tranpe a nou pran tout alkòl yo nèt, kounya nou pral gade a ki degre li ye, ou gen dwa jwenn li a 80 oubyen 90, kounya si li a 80 Ou dwe mete l a 56 poul buvab poul van pou vann li.
Ok. 56 la se sa nou rele 22 22 a.
E sa vle di nou pa ka mete yon ti dlo ladann nan 50 konbyen ou di a? Eee gen moun ki mete l, men gen moun ki pa mete l. Men 56 la, 22 22 a se kleren, se nivo sa, preske tout vildiv vann li. Paske se li menm ki degre standa la.
Ok. E si m ta vle fè yon melanj de kleren sa w genyen an avèk yon lòt, ok, kèlkeswa lòt bagay la, èske w panse l ap desann degre a pou moun pa ka bwè l? Èske l ap vin frèt? Wi, depandaman de degre kleren an ye, ou mete yon kòs bwa ladan l, l ap desann li. Ok.
Paske, nòmalman, anpil moun konprann ke kleren pa fèt ak dlo, men kleren se a dlo l fèt. An di menm nan konsepsyon, menm pou fè kleren an la, pou rafredi ti a dlo, pou w desann degre kleren an, tanpèt kleren sa w ap bwè la, wè jan l bon nan bouch ou la, lè l fenk fèt la, si w ta pran l ou mete nan bouch ou pa ta kapab. L ap tiye w oubyen l ap ba w vant fè mal? Depandamman de kantite ou pran l ka tiye w.
Si m bwè yon ti bagay konsa? Sa gen lè pa p fè w anyen, paske w konn bwè. Men si w bwè yon tas konsa, ki se yon alkòl, an n di 90.

Li pa konseye pou moun ap bwè yon alkòl a 80 degre nò. Li pi bon pou moun lan tann kleren a 56 ki se 22 22 a ki bivab, se li ou wè tout ti machin yo ap vann ki nòmal nou tout moun ka bwè l. Menm li menm tou si w bwè yon, si w abize ou de li w ap pete bwè l twòp, bwè l twòp ou konn wè sa konn fè moun yo. Wi m konn wè yo di gen moun ki mouri paske yo te bwè tèl kleren. Èske. Li rive nan yon nivo, gen yon nivo li ye la a ki poko rive nan buvab la, ki bay, kòm si, ki se yon pwazon. Non li pa pwazon. Li pa pwazon, men ki ka tiye w. Bon, an n di, si w vini ou pran yon kleren, tankou jan m di w la, 90. Li gen yon to dalkòl 90 degre ladan l. Ou pran yon bousta. Ou chita ou bwèl. Ou poko manje. Li ka tiye w. Oh e si m manje li pap fè mal? Menm lè w manje li ka tiye w tou. Men si m pran yon ti bagay konsa. Si w pran yon ti bagay konsa li ka jis sèlman soule w epi ou kouche. Ok. Men si w bwè yon kantite kote ke kò a li paka reziste avèl li ka tiye l. Ok e pou ou dim li gen ok se alkòl la ou melanje avèk dlo e alkòl m konn wè ya vann yo eske nou paka vann yo tou eske pa gen yon nivo kleren oh alkòl nou an ye pou n di map vann li pito olye ke m melanje li map fè plis kòb. Bon e fòk ou gen yon demand pou sa
pa egzanp e si m gen yon alkòl 90 m gen yon famasi ki mande m pou m ba l alkòl la, m ka vann li, m pa melanje. Men l ap gen yon pri sou li.
Ok. Sa vle di, pa gen moun ki konn vin isi nan Leyogàn pou di, m vin, ok, m gen yon kliyan la chak kòmsi twa mwa, si mwa. Wi, wi, wi, wi.
Sof ke nou pa jwenn li kounye a ankò. Men te konn jwenn gen moun ki te konn vin achte alkòl. Sitou alkòl ou fè avèk Tito a. Tito?
Sa vle di sa nou resevwa la nou pa ka bay li konsa? Esplike nou de Tito a paske m pa konprann.
Ok. Lè w fin fè, lè w fè kleren, w ap fè kleren an.
Ya. E li rantre a 90. Mh. Pèz la montre w li a 90. Ya. Li gen pou l desann, li gen pou, alò, li gen pou l monte Jiska 50 ou 30 minutes 50 degre a ba nou koupe l
nou voye dechè sa nan yon lòt resipyan ke nou rele l tito
ti to sa kounye a nou pral sanble yon kantite ti to pou nou tounen mete l nan aparèy sa nan aparèy la ankò pou nou rebouyi l pou l ba nou ankò kleren ankò alkòl toujou sa nou mete nan ti to sa pou nou bouyi l la nou pa bezwen mete anyen ladan l li bouyi pou kont li non ou nèk vini.
Depi tan mwen aparèy mwen an pran 4 goum. Ok.
Depi m fin gen 4 goum ti to, m nèk vini m mete l nan chodyè a, mwen bouyi l. Mwen bouyi l, li ban m yon lòt gwo alkòl. Ki kantite l ba nou lè ou bouyi 4 doum nan konsa? 4 doum nan.
Si mwen mete l, alò si m ap vin rektifye l ankò pou m mete l nan kleren, li ka ban m yon doum kleren.
E si alkòl? Alkòl la, li gen dwa 30 oubyen 25 galon.

Men gen bon aparèy, te wè aparèy mwen an lap ba w li a 90. Ok.
Lap ba w li a 90, lè li a 90 la ou vann moun nan alkòl la 90. Li met ti dlo ladan l si l bezwen 70 la. Bon wi sa se li menm.
Ok.
A part de sa, kisa ou fè lè ou fini, èske ou gen yon kliyantèl pou di m fè 100 doum kleren, M gen yon kliyan k ap vin pran 50, m gen yon kliyan k ap vin pran 20, m gen youn k ap pran 10, 10 oubyen 20 konsa. Bon, li pa, li pa, li pa konsa vre.
Se moun nan konnen ou gen kleren, ou fè kleren, ou gen izin, li gen dwa rele w, li mande w èske ou gen kleren. Ou di l wi, li vin pran l. Men, ou gen kliyan stab tou. Ou gen kliyan ke ou fè kleren an se pou li dirèkteman. Tanpre, si w gen yon kliyan Jakmèl, ou ka di, bon, ok, m fè 10 doum kleren, se pou Jakmèl ap voye l. M voye l Jakmèl. Si w gen yon kliyan Jeremi, oubyen yon lòt kote, ou di w voye l ba li. Men, se pa, alò, lè w gen, depi w gen kleren an la, y ap vin chèche l, y ap vin achte l. Ok.
Se si Yon moun ta bezwen kleren an eske ou gon paj Facebook ou byen kelke swa Yon ok Yon ok m pa di nimewo non men Yon paj Facebook moun ka swiv pou yo wè Denise Distillery.
Wi nou pa gen yon paj Facebook pou sa men nou panse kreye yon paj Facebook pou sa. Ok.
Ebyen, si yon moun bezwen kleren sa, ou ka rele m, ou ka kontakte m sou IG, ou ka rele m nan 38 58 48 23. M ap ba w tout kontak ke ou bezwen san doum kleren w mèt fè m konnen, m ap fè tout, tout bagay yo pou w pou w jwenn kleren sa. Mèsi paske ou te asepte fon ti tan pale avèk nou sou plato Kimi Show. Merci merci beaucoup. Merci Kerouchou se mwen ki pou di w merci se yon pou mwen se yon plezi paske w te pase lakay nou pou w te fè moun yo fè konesans avèk kleren lakay yo ki se yon pwodwi lakay ke n ap fè depi byen lontan e n ap konsome byen lontan anpil moun pa konnen kòman kleren fèt. Ya, merci beaucoup.
Merci.
Mezanmi nou tande nouvèl la ti mache plis ak Jemaisha auto sale cargo shipping vin solisyone pwoblèm nou sitou pou nou menm ki bezwen voye e fè pèsonèl nou ak machandiz nou nan peyi dayiti pa avyon oubyen pa bato. Kounye a, tèt chaje nou fini. Nou gen ti koli, anvlòp, papye enpòtan, bijou, bwat katon, bal pèpè, sak manje, pyès machin, pyès elektwonik, dwoum, elatriye, se rele yo kounye a nan 954 825 59 62 oubyen nan 305

M panse kounya nou genyen yon bon ide de kòman kleren an fèt, li ki pa yon move bagay ditou, sa m ap bwè a la, m renmen l, etan ke fi, ya, m renmen l anpil, m panse li t ap toujou bon pou n toujou konsome ti bagay lokal nou, olye ke n al konsome lòt bagay ki gen pwodui chimik ladan yo, yo di nou ki pa genyen bagay chimik men. Te a toujou gon ti bagay ladann. Ok li di nou egzateman kòman sa ye pou li pwosesis pou kleren an se achte kann nan metel nan moulen e li tonbe nan yon resipyan la li mete li nan yon li mete ledven ladan li met dlo epi a son lòt kote ankò li mete li bon yon gran pwosesis li ye eh m panse nou tande e nou konprann kòman sa fèt genyen. ki tiye moun vrèman siw konsome tròp sa ka rive lèl a 90 degre ou paka konsomel sa map bwè a la li a 56 degre ou ka met yon ti dlo ladann tou piti men ki pa anpil poul pa vin frèt ou ka melanjel avèk yon lòt bagay men pa met anpil ki egzajere poul pa vin frèt nan menw men li pa klere ankò lèw vin fèl trò frèt la ou santi son dlo ou met yon ti bagay ladann wap bwè ou konprann. Evn ap di merci avek slash dizay ki te deye kamera nou notre realisateur de coeur merci merci anko avek ti mache plus to la nap jwenn ok se yon aplikasyon nap jwenn ni sou play store sof sou iphone li poko disponib byento lap disponib la nou kapab jwenn kay pou nou anfeme sou sit sa. Sou aplikasyon sa, n ap jwenn machin pou n achte, machin pou n lwe, rad, cheve. Kimi boutik tou, n ap jwenn bag fiyansaj, bag maryaj, sandal, bèl wòb, tout bagay ki alamòd, bèl zanno. M panse nou ka kontakte Kimi boutik. Pou fè nou pli elegant ok. Apre sa nou genyen Jamaecha otosèl cargo express shipping kelke swa sa w bezwen voye ayiti ou kapab rele yo sou nimewo a k ap pase nan piblisite a oubyen ou ka kontakte m dirèkteman m ap fè tout tout kontak yo pou nou epi li p ap difisil ditou. Kèlkeswa kote ou ye nan Etazini, yo pral pran yo lakay ou pou pote yo Ayiti pou ou. Kèlkeswa kote ou ye Ayiti a tou, w ap jwenn li nan adrès ou a. Pa ezite rele nou. Mèsi bokou. A la pwochèn. Se te sou plato Guy Michaud dans les organes. Babay. N ap wè nan yon twazyèm nimewo.